La chine frape pyel sou tonton sam. Sak pase la ankò? Ebyen la chine fache, li estomake paske yo fè konnen etazini pa gen dwa pou di yo sa pou yo fè nan zafè peyi yap soutni militèman. Relasyon diplomatik 2 peyi sa yo kanpe yon dyapazon nan moman sa la, paske ministè afè etranjè la chine nan ap kritike blan meriken yo ki ta fè kwè yo gen enfòmasyon ke la chine gen lide founi la Russie kichòy pou mete nan men Ikrèn. N ap raple w, Sekretè Deta ameriken an, Antony Blinken, deja fè konnen nan deklarasyon li te deja bay, kòman gen antrepriz chinwaz ki deja founi Larisi èd non letal, sa vle di, èd nan lòt domèn ki pa zam. N ap raple w ke w sou Radyo Tele Koneksyon, ki konekte ak tout Ayisyen kèlkeswa kote w ye sou bout tè a. Se poutèt sa, n ap mande w pa bliye abòne ak paj la epi like li tou. Toujou kite yon kòmantè pou w di ki kote w ap Tande nou. Epitou, nou toujou pran yon plezi pou nou enfòme w de tout sa k ap pase nan mond lan. Sa k pi bèl la, enfòmasyon yo te mèt a zoulboutou, n ap pote l nan de tande w epi nan de gade w. Sekretè lan di toujou, Lachin ap gade kòman l ka kole kò l ak Larisi la pou founi li materyèl letal, sa vle di zam. Remak sa ki fèt pa dirijan Lachin yo. Men n ap fè w konnen, Pi gwo diplomat Lachin nan nan kapital peyi Risi ki se Moskou, non mesye sa se Wang Wenbin. Dirijan sa fè konnen, se Etazini k ap vide zam sou Ikrèn men se pa Lachin. Sitwayen sa ale pi lwen pou l di, yo pa sipòte lè Toto Sam ap lonje dwèt sou yo. Se yon ti bagay yo renmen di anpil. Epi, presyon Etazini ap fè sou sa yo genyen kòm relasyon avèk Larisi. Bagay konsa pa gade Tonton Sam. Chak moun gen alye yo, chak moun sipòte moun yo vle. Men slogan pa nou nou menm, Se bagay gwo palto kap regle. Se bagay gwo chèf antouka. Wong Wingbin ale pi lwen pou l deklare pou l di yo menm se lapè yap mande nan mitan konfli sa. Men mesye Tonton Sam menm se materyèl tout lasent jounen lap vide sou Ikrèn. Sa ki ap koz konfli an pi move. Timoun, nan peyi pa nou nou tap di, chofe dife. Pòt pawòl la deklare. Kominote entènasyonal la konnen kiyès pou rele nan chita pale nan lide pou mande lapè. Li di dirijan ameriken yo pou yo sispann fè rimè epi sispann reflechi sou wòl yo jwe nan mitan gè sa epi pote solisyon pou yo ka kanpe batay sa ant Larisi epi Ikrèn la. La ou ka konprann chak kan ap mete pyon yo. N ap kite deklarasyon dirijan Lachin yo pou nou tonbe nan deklarasyon Prezidan Vladimir Putin yo nan diskou li te bay nan kapital peyi li ki se Moskou. Mesye a fè konnen l ap kanpe. Patisipasyon Larisi nan akò ki te siyen ak peyi Etazini pou kontwole pwogram gwo sa nou konnen nou konnen an. Nou menm nou pa vle repete kalite bagay sa yo. Nan yon diskou amè li te bay, kote li fè konnen li pap chanje estrateji li nan gè Ikrèn nan. Hey! Sanble Kremlen an pap kanpe. N ap raple w Putin te gen pou l te bay diskou sa depi lontan, men la li resi bay li. Putin fè konnen Ukraine se yon viktim double jeu oksidantal, sa vle di Zelensky kite peyi oksidantal yo mete l devan. Li ale pi lwen pou l di se pa Ukraine k ap goumen pou egzistans li, men se pito peyi alye li yo. Vladimir Putin deklare yo p ap goumen ak pèp Ukrainien an. Kiyès k ap mouri Antouka, li di, pèp Ikrèn nan vin soti otaj rejim Kyèv la, avèk mèt peyi a ki se peyi oksidanto yo, ki okipe peyi a an jeneral. N ap raple w, se Prezidan Putin wi k ap pale la. Dirijan ris yo fè konnen, Larisi sipoze prepare l pou reprann esè gwo manman penmba li yo, paske Etazini ap fè l tou. Sekretè jeneral onu an ki se Antonio Guterres reyaji nan jan pa li. Li di, fòk yo rele Etazini ak Larisi nan yon dyalòg prese prese, paske yon mond san kontwòl sou gwo manman penmba sa yo se yon mond danje epi enstab. Sekretè Deta ameriken an Antony Blinken kalifye desizyon Kremlen an pran an iresponsab. Sa vle di Vladimir Putin pa ta dwe pran gwo desizyon sa konsa. Sekretè lan di yap siveye de prè Larisi pou yo wè Sa lap fè pandan li te nan yon vizit nan peyi Lagrès. Joe Biden deklare li menm lap kontinye sipòte Ikrèn nenpòt fason, paske jou kap pi di pou Ikrèn yo poko rive. Hey mezanmi! Deklarasyon gwo dirijan sa yo anpil. Bann raple w sa, fen ane pase kòman Larisi ak Lachin te òganize egzèsis yo ansanm. Men èske se pou kontre kare Tonton Sam? Lachin tou refize kondane Larisi pou atak li yo an Ikrèn. Epi Lachin pa asepte sanksyon peyi oksidantal yo. Jwèt woule m 2 bò. Tande deklarasyon sa byen, chèf adjwen ki se sèvis ransèyman Ikrenyen an ki se Vadim Skibitskiy deklare ke ajans li a poko janm wè siy ke Lachin ap bay Larisi zam. Hey! Ebyen Tonton Sam sanble ap fè foulay. Antouka, nou menm, se kesyon n ap poze. Ebyen Vladimir Putin deklare se yo menm ki kòmanse gè a ak alye li yo. Men, li menm l ap itilize fòs yo genyen pou mete fen nan sa. N ap fè w konnen, yo nome yon nouvo prezidan nan tèt Komisyon dè Zafè Etranjè de la Chanm dè Reprezantan Etazini Damerik la. Nouvo prezidan sa deja rankontre ak Zelensky pou analize demand li yo. Yo arive fè yon lis ki gen ladan n gwo materyèl long pòte avèk sistèm èr-sòl. Prezidan sa rele Mike McCaul. Men, gen Repibliken ekstrèm dwat, li menase pou bloke èd ki prevwa al jwenn Ikrèn. Mesyedam Repibliken sa yo toujou sou bloke. Nou wè kòman yo sou bloke pwogram Biden nan. N ap travèse nan peyi Japon, kote Premye Minis Japonè a, Norikise Fumio Kishida, anonse yon nouvèl èd finansyè pou Ikrèn. Montan sa ki evalye ak 5,5 milya de dola ameriken pou make premye anivèsè gè sa yo òganize yon somè an liyn avèk G7 epi Prezidan Ikrenyen an Volodymyr Zelensky. Deklarasyon sa te fèt nan yon fowòm mondyal a Tokyo ki te òganize pa yon gwoup de refleksyon Japonè. Li fè konnen pèp Ikrèn nan ap soufri akoz konfli sa a kote anpil wout nan peyi sa kraze avèk atak fòs Ris yo. Li deklare peyi sa bezwen bon jan èd, pa sèlman militè men ekonomik pou l ta fè fas ak sitiyasyon sila. Japon ak peyi alye li Etazini epi peyi Ewopeyen yo ap mete tèt yo ansanm pou sanksyone Larisi ankò epi pou yo defini fason pou yo sipòte Ikrèn imanitèman epi ekonomikman. Li di Japon ap prete Ikrèn 520 milyon dola ameriken epi resevwa plis pase 2 mil Ikrenyen ki deplase ki kite kay yo kote yo ba yo kote pou yo dòmi, travay pou yo travay epi mete yo lekòl nòmalman. Toujou nan kontinan Azi a, yon lòt kote nan peyi Taiwan, y ap ranfòse echanj militè yo ak Etazini. Prezidan taywanèz la ki se Tsai Hing-wen yap kole kò yo la ak Tonton Sam pou fè fas ak presyon La Chin yo. Prezidant lan deklare Etazini ak plizyè lòt peyi pa gen relasyon ofisyèl ak yo, koute byen, paske La Chin pa asepte. Men Etazini rete pi gwo founisè entènasyonal yo an tèm lajan epi yap founi yo zam. Men Etazini pa gen baz militè nan peyi yo a. Yo fè konnen yap sere relasyon yo ak Etazini paske La Chin ap fè presyon sou yo Pou yo asepte souverènte chinwaz la, Lachin nan fen mwad Out lan pral òganize egzèsis militè tou pre Taywann pou montre Etazini yo pa kontan ditou alyans yo a ak Taywann. Gouvènman Taywann lan fè konnen yo ka deside pou kont yo, donk yo pa bezwen Lachin pou yo fè sa. Nou souvan tande pale de Air Force One, pa vre? Air Force One nou konnen ki se avyon prezidan ameriken an itilize pou yo vwayaje. Men, Gen omwen 5 bagay ou pat konnen de avyon sa. Nou pral pote yo pou ou. Paske nou menm, nou toujou pran ti tan pou nou pote enfo, fòmasyon epi ti limyè pou ou. Premye bagay ou pat konnen, Air Force One se pa yon sèl avyon. Se plizyè avyon ki gen ladan l men yo rele l koleksyon an Air Force One. Dezyèm bagay ou pat konnen, avyon sa tèlman popilè, yo jwe film avè l deja. An 1997, avèk aktè a ki te rele Harrison Ford, kote nan film sa lap konbat teworism ki te vle pran kontwòl avyon sa. Gen kote yo rele avyon sa yo jumeaux parfaits, paske gen ladan yo ki sanble. Gen 2 Air Force One modèn deja ki etikete, avèk nimewo, youn se 28000, lòt la se 29000. Twazyèm bagay ou pat konnen, Air Force One dorijin ki ane yo vin avèk koze Air Force One sa? Donk se sa k fè nou di Air Force One dorijin nan ki lane li sòti? Nan mitan ane 1940, avyon sa te repite nan zafè transfpò paske yo te reyalize gwo misyon ki konplekse avèk li pandan Dezyèm Gè Mondyal la kote lame a ta pral gen yon djaz ki rele Setirè 54 Skymaster. Yo fè li nan fason prezidan an te vle li a. Se sa k fè, li gen ti non jwèt li yo rele l Lavach sakre. Katriyèm bagay ou pa t konnen, nan zafè avyon sa yo, gen 5 peyi ki tante kraze youn ladan yo ki te rele SR tirè 71 Blackbird. Men, 5 peyi sa yo te echwe nan sa yo te genyen kòm misyon pou te kraze avyon sa yo. Senkyèm e dènye bagay ou pa t konnen, an 1953, Prezidan Ensign Howell te vole nan youn. ki te rele Air Force One 8610, yo te konfonn li ak yon lòt vòl, se te Ernster Ernline, kote avyon sa te antre nan espas aeryen Air Force One nan, yo ta pral manke frape ansanm. Depi lè avyon sa pral itilize anpil, donk li pral itilize an pèmanans, sa vle di yo itilize l anpil. N ap ba w yon ti degi. Gouvènman ameriken an pral anplwaye yon designer ki rele Raymond Loewy, misye pral antre an sèn. Epi li pral fè plis bagay nan avyon sa pou l mete yo nan yon lòt nivo. Li fè plizyè logo pou leta ameriken. Pami logo yo, li fè logo Gad Kotyè de Sèvis Postal Ameriken an. Avyon sa gen yon lajan li koute chak lè li vole. Epi se chak inèdetan li koute yo lajan sa. Chak inèdetan, yo estime l chak inèdetan sa yo koute yo anviwon 206 mil 337 mil dola ameriken, kont 25 mil pou yon pasaje mwayen. RTK toujou bò kote ou pou pote bon jan enfo ak fòmasyon pou ou. Men avan nou ale, men kèk moun ki toujou ap sipòte nou. Men avan nou fè sa si ou bezwen yon bon kabinè davoka, kontakte mèt Henry Jean Rosnel dirèkteman oubyen sou WhatsApp. Nimewo a se 781